Yeah Sa se yon istwa reyèl sou yon bit reyèl Poukisa tout timoun legliz lan sanble ak pastè a Poukisa tout timoun legliz lan sanble ak pastè a Yeah Ahh. Waww papi moman mèveye moman fabile mwen santim reyèlman kontan le fèt ke m avw lwen de tout bagay lwen de tout pwoblèm de lavi poum fete fèt pam.

Pa chonje tout difikilte nou te gen nan vi a pou n rankontre gade nou la ansanm yon bèl bagay e pou m ba w laverite sou menm salon de la cheri map pwofite pandan nap bwè chanpay lan.

An palan de sa cheri, sa w panse pou tan nou gen ansanm nan, si nou ta panse gen yon timoun, paske m reyèlman bezwen yon timoun nan vi m Sa w panse?
Madan Pas, Ou si ou pa bezwen anyen pou w bwè? Non, m pa bezwen anyen pou m bwè, mèsi. Ou konnen m pa ka konprann chak moun ki vin la a, yo pa janm vle ret anlè an non. Tout moun depi yo vini, e sèl anba a sèlman yo vle rete. Anben ou konnen, anlè kay lan toujou fè pi cho ke anba kay lan. E konsa l ye lakay lan tou wi. Bon, madan pas ou ta pede rele mwen, ou di ou te bezwen pale ansanm avèk mwen, kisa ou gen pou di m? Wi, m te bezwen pale avèk ou. Sè Mimi, an m poze w yon kesyon. Mwen janm ba w pwoblèm pou wè avèk pas lan? Non. Ou pa janm banm pwoblèm non pou mwen a pas. Ok. Paske lòt jou Sè Lelène ki rele mwen li bezwen vin lakay lan li di mwen pandan m te nan conference lan li te gen yon meeting avèk pas lakay lan pou li wè avèk pas. Li vini nan lakou an. Lè fini, li di, pandan l pase nan lakou an, li wè w avèk yon tayt sere sere sere sou ou, premyeman. Dezyèmman, li wè w ap rale pas vin sou ou, pas ap pouse bak. W ap rale l, l ap pouse w. Jis li vin blayite kò l nan bra w. Lè fini, sè Lèlèn di li wè nou antre. nan vye bout kay mwen an. Bezwen konnen, si w pa janm gen pwoblèm pou w ak pas, poukisa w oblije tann pandan m al nan conference lan pou w ap vin antre lakay mwen san m pa konnen?
Madan pas, m pa bezwen ret tann se lè w pa la pou m al lakay ou. M pa oblije ret tann lè w pa la pou m al lakay ou. M te gen randevou ansanm avèk Pas. Èske Pas pa t di ou konsa ke m te gen randevou ansanm avèk li?
Li pa t di m sa non.

Koman. Ke w konnen m gen mal swiv doktè a la m gon pwoblèm ou konnen m paka fè timoun nan moman an pou wap pale m de koze timoun cheri. Koman w paka fè timoun. Bon ou gen timoun madanm ou gen pitit madanm ou gen pitit e ou te di mwen se pastè lang madanm ou ta jwenn ki fè ke le sentespri desann sou li epi kounye a vin rarive gen yon timoun epi kounye a wap di m ou gen pwoblèm. Men sa. Avèk mwen ou pa vle fè timoun nan. Cheri sa se. Donk wap dim ke w renmen m epi kounya la mwen renmen w tou e m vle gen yon timoun avè w epi kounya wap dim mwen sa ke w gen pwoblèm. Donk se mwen menm ou vle bay pwoblèm nan. Cheri sa se bagay madanm mwen. Se yon fason m te fè yon pastè priye avè l. Men sa l gen pou wè avè w. Li pa gen anyen pou l wè avè m, mwen just bezwen gen yon timoun ansanm avè w. Yon pwen se tou. Mwen bezwen gen yon timoun ansanm avè w. Si se ou k te pale m de pastè Lang. Donk mwen mande w jantiman, mwen vle, m bezwen yon timoun nan. Okontrè si w te ka fè m fè m pou yon randevou m ta wè pastè Lang li ta mye. Kisa w di la?
Tonbe dyab!

M pat gen zam nan menm. M pa ta ka fòse Pas fè anyen ke l pa vle fè. Ou pat gen zam nan men w. Men, daprè sa Sè Lèlèn di, mari m se travay li t ap fè nan lakou an. Se ou menm ki vini pou anmède l.
E si m ta bezwen fè yon bagay ansanm avèk Pas, m pa kwè se nan lakou lakay ou an m ta pwale pou m ta fè l ansanm avèk li. E Sè Lèlèn nan li menm? Kisa yo te vin fè lòt bò an? Hein? Li te wè m t ap antre anndan kay. So sa vle di li te bezwen antre ansanm avèk nou tou? Kisa l t al chache lòt bò an li menm?
Ban m di w, sa a s on lòt dosye. M ap jere dosye pa w lan kounye a. E pi tou m bezwen konnen pou ki rezon se aprè m ale nan conference se lè sa a w ap monte desann nan vye bout kay mwen an? Bon m poze w yon kesyon, lè w te vin legliz lan, se pa t dèyè yon benediksyon w te vini? Ou di benediksyon lan nan lakou an, e pa vre? Ou fin jwenn benediksyon w, pou ki rezon ou menm avèk tout lòt moun andan legliz lan, nou vini, nou jwenn benediksyon, nou gen mari nou, m pa wè pou ki sa nou pa ka viv avèk mari nou, m pa wè pou ki sa nou fin jwenn benediksyon nou, lèfini nou pa vle ban m menmenm avèk pas, On chans pou n ka viv. M pa vre sa nou pa vle ban m lapè nan vye bout kay mwen avèk mari m pou m ka viv. M pa konprann ni.
Madan Pas, m twouve w byen pèmèt ou. M twouve w byen azade w pou vin lakay mwen la a pou vin fè m esplikasyon pou mari w.
Pou mari m. Kou aksyon w fè la a, Ou pa k yon ti fanm non. Lè w rive lakay ou, ou mèt di mari w mèsi. Paske sa k fè m pa kase met nan men w la, se paske m gen respè pou mari w. Ou wè si m pa t gen respè pou mari w, se mwen k konn sa m t ap di w e se mwen k konn sa m t ap fè w lakay mwen an la. Ou konn sa k fè tou. M pa fout ou deyò anndan lakay mwen an. Se paske priyè avèk reyinyon se lakay ou an yo konn fèt. Ki fè ou pa chita la a toujou pou ap pale.
Ou pa konnen, kontinye gen respè pou pas tande. On sèl bagay. Yo di mou cho. Sonje mari m pa ponpye tande. Rete avèk benediksyon Bondye tande.
A la de salmanaza papa. Doulè manan pas byen pèmèt li vin lakay mwen.

Ti agogo sa vle di gen plis lidè toujou? Hein? Ya gen plis. Tankou kisa?
Ah cheri a swa la.
Heheheh! Epa tout moun nan legliz lan bezwen rayi m pou pas. Nou genlè pat konnen Sentespri te dous konsa.
M pa konprann sa w di la non madan pas. Yo rayi w pou pas. Kòman yo rayi w pou pas lan? Lè moun yo vin legliz se priye moun yo vin priye koman ou fè yo rayiw pou pastè m pa konprann. Pou yo vin priye? Priye ou vin priye anbyen chofe ou vin chofe ban. Pale anpil. Ap fè zen. Priye ou vin priye? Voisin m kwè w. Madan Pas, sa w ap rakonte la, kote w jwenn paket koze kremòl sa yo? Mwen menm lè m vin legliz lan, m vin adore mwen menm. E lè m fin legliz lan, lè Pas ap preche, m poko janm tande Pas ap pale de sa w ap di yo la. Pas toujou ap preche li di tout moun vini jan vle, selon vle, fason vle pou vin adore Bondye. Men sa w ap repete la a fè bagay jouda, chofe ban, m poko janm tande pas preche sou yo. E sa pou w ta tande vre wi. Pas preche vini legliz jan w vle. E sa fè nou vini, nou chita avèk yon bann ti jup, janm nou ouvè men lajè, lè fini Pasach pas touche an map gade nou epa vre pas esa pas preche vini jan w vle. Tande madan pas pou mwen. Madan pas Ou genlè bliye si se ou ki madan dam legliz lan Ou konn bib lan pi byen pasem wi E menm nan bib lan yo di w lè w vin legliz ou mete nenpòt rad ke w vle pou w vin legliz wi Ou ka met bout jip ou ka met pantalon ou ka met sa w vle pou w vin legliz wi pou w vin adore Bondye.
Lòt jou m tande wap pale selele n mal li vini legliz l fini l pa byen abiye e ou menm gad eta w e konsa moun abiye talè nan ki eta w wè m
ou pa wè eta w gade m pa konprann mande pas. Mete sam vle ou vini legliz lan ou paka banm pou di m kisa pou mete sou mwen non.
Bon pou kisa k fè w te deplase m lakay mwen? Pou w te rakonte m bagay sa yo?
Bon m di w. Lòt jou, m ap pale avèk sè Lèlèn. Tande sè Lèlèn ap di, Labèl Etwal te di m se yon manman milèt, m pa ka fè pitit. M pa wè, m pa wè kisa m pa ka fè pitit, m pa wè sa sa gen pou fè avèk ou. M pa konprann.
Madan Paz, se pou sa w deplase m lakay mwen pou m vin la a? Pou vin fè m eksplikasyon pou Lèlèn? Bon, si w pa t yon manman mi lèd vre, tout moun ap resevwa benediksyon anndan legliz la. A chak fwa pas ap fè priyè, priyè monte pou tout moun, gras desann sou tout moun. Ou menm poko janm ka wè gras pa w lan. Pou dat ou marye ansanm avèk pas. Wi Joel nap esplike w la Kounye a menm sè pa mwen yè swa lèm tande telefòn li sone yon mesaj yè lèm leve li tap dòmi mal gade telefòn lan humm m wè se sèl la ki di konsa ooh. Demen si Dye ve se anivèsè madanm ou. Nan ki ane madanm ou ap ba w yon pitit pou tout tan sa nou genyen depi nou marye? Ou pa janm ka ba nou yon pitit ou pa wont?
Epi wap pale manman milet. E pa fòt ou non, e pa fòt ou, e paske pas te manifeste pou ou li te baw pitit lan, humm e pa fòt ou non wap jwenn on kò pa gen problèm. Pap janm ankò. Men m pa wè sa sa gen pou fè avèk ou. E ou menm, pitit pa w lan? Si Pas pa t manifeste pou l te ba w pitit pa w lan, sa w t ap fè ou menm? O, mwen menm lè m t al legliz lan, m t al pran priyè. M te mande Pas priyè espesyal mwen an. Priyè a te monte, gras te desann pou mwen. Atlis tout moun nan legliz la konnen m gon pitit e m gon mari. Menm ou menm, ou gon mari men kote pitit lan? Kote gras ou?
Gen mari, men pitit pa pou mari w. Pitit se pou Sentespri. Bon m di w, m pa nan tout pale anpil sa avèk ou. Wè non mwen, make sure lè w pa gen anyen pou w fè avèk bouch ou, pou w pa mete non m nan bouch ou, tande. Paske, ke m ka fè pitit, ke m pa ka fè pitit, m pa wè sa sa gen pou fè avèk ou. Lè w pa gen anyen pou w fè, al rakonte moun ke ou gon pitit, lèfi se pa pou mari w pitit lan ye. Ok next time silvouplè retire nonm nan bouch ou mpa vle se tande ke wap nonmen non mwen nan legliz lan ankò tande. Sim ta ou menm humm m ta jere legliz lan pito tande. M ta kenbe legliz mwen paske m wè legliz lan fin kraze nan men ou. Banm di w yon ti bagay cheri. 10 ti piti tankou w paka kraze legliz pam nan tande anyway.

Bagay la ap manje m ma santi m ap viv m santi m gen pwoblèm m santi m anvi tiye tèt mwen m pa santi m ka fete anivèsè sa li te rele w pou l di w sa ok m pa rele w ankò m pral sot deyò m al pran yon ti vè paske m anvi mouri depi maten m kouche la. Mwen pa janm sove yo. Bagay la fèm mal anpil. Tout kotem pase. Bon li menm ki son doktè li paka fè anyen pou mwen. Li gen kòm gwo doktè nan tout kote avèm li pa kapab. M pa konn sa poum fè sèm m pap ka prann ankò. M pap kapab m anvi m al jwenn rezilta dakò. Anvi dakò sèm nan ale nan wap vin wèm. Anvi dakò cheri edem chache tande. Anvi ok.

E se madan past? Wi se madan past wi se kiyes ou ye m ka edew? Wi mwen m se cam. Oh cam ok ok ok m te tandew wi nouvo kliyan. Ok ok
bon e touka madan past m te vin la se a past wi m te bezwen pale silvouplè l pa la? Non past li pa la non li gen preske inèd tan depi lal mache chyen an m wèl poko janm retounen. Mesye madan pas m ye si w gen yon bagay m ka ede w avèk li. Ok Ebyen bon madan pas sa pa gen twò lontan depi pas te priye pou mwen sentespri an te manifeste anndan m e gras la desann. Oh Amèn glwa nou kontan pou ou nou kontan pou ou. Wi mèsi anpil M t ale kay doktè a yo te fè egzamen pou mwen E yo banm rezilta wi rezilta pozitif Men m te bezwen pas pou m te ka esplike l yon rèv mwen fè silvouplè Men m fè yon rèv m reve se. Sentespri ki vini pale ansanm avèk mwen, li di m konsa, fò m retounen kot pas, pou pas ka priye pou mwen ankò, pou Sentespri an ka manifeste anndan m ankò, jis, konprann sa m vle di w, pou l ka bay pitit lan jarèt. Tann on moman. Pou pas bay kisa? Jarèt? Wi, madan pas. M pa konprann, ou pa gen mari? Pas gentan fè travay pa li. M gen. M pa konprann. M gen mari madan pas men ou pa konprann se Sentespri w ki pale avè m. Li di m se pas ou ki sipoze priye avè m ankò. Se sa k fè m vini kot pas la pou m ka esplike l. Men se premye kliyan mwen wè ke pas genyen. Pas fin fè travay, benediksyon tonbe, ou jwenn rezilta lè fini kounye a pou pas al bay jarèt. M pa konprann. Se poutèt sa ou gen mari. Pas pa gen travay pou l fè ankò la. Sèl si w vle antre anndan w al tann li. Non, m pap kab rete pou m rantre. Eskize mwen, mwen gen yon apwèntman doktè pou m ale, fò m ale. Lè l fini, m ap bay komisyon an pou ou. Mèsi anpil wi Madan Pas, m apresye sa. Pa gen pwoblèm. Bondye beni w wi. Wi, ou menm tou. Mèsi. Gade mizè pou mwen. Lè pas fini m gen pou m pale avèk li paske bagay sa kòmanse twò. Kounya pou pas al bay jarèt. Hey! Talè lal mande pou yo ba li pou yo ba li pasaj tou. Sa pa pete. Map tann pas. Pas gen poul vin la map tann li. Jarèt. Sa grav. Hey! Fòm fin fè travay lan la.
Yeah. Sa se istwa reyèl, sou yon bit reyèl. Poukisa tout timoun legliz lan sanble ak pastè a? Poukisa tout timoun legliz lan sanble ak pastè a? Yon jou, w ap ri.